Ana nou la nou anfom wi. Pou mwen menm se yon plezi pou mwen domi e mwen leve Bondye fèm moute sou chante an byen e mwen di Bondye mèsi pou sa. E jodia fò man son plezi pou nou menm etanke jounalis ki la ki pou sipòte e sa ki bon lakay nou e la nou wè travay la vrèman vrèman ap avanse e si nap gade la e ou kapab di moun yo e nan ki ta vre.

Kote bèl la pase a lòt bwa la, sak fè nou pa fouye l, paske nou konnen toutan n pwale n ap stoke anplè dènn kamyon an, pou ki oblije kite espas la lib an atandan toujou nou fin ranpli sa yo e avèk ranblè dè 2 yo epi aprè semèn lendi a n ap n ap fouye l pou nou fini ansanm avè l. Alò e se konbyen liy gabyon ki gen ki poze menm? Paske w di se dènye. 5, gabyon an 5, 5 liy gabyon, 5 liy.
Ok. Kòman, e sa ki enpòtan pou nou jodi a la, gen enfòmasyon ki vin jwenn nou, e nou vle, nou vle met moun yo klè sou sa. Enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè genyen posiblite pou travay yo kanpe e sou chantye a. Donk sa nou vle pataje enfòmasyon sa ansanm avèk moun yo. E se pa kè yo n ap fè sote. Enfòmasyon ki vin jwenn nou, travayè yo gen tout posiblite pou yo kanpe pa rapò a pwoblèm ki genyen antre komite a. Ou menm bò kote pa w, èske sa vin jwenn nou? E tou si tout fwa l vin jwenn nou, eksplike gran piblik la pou di nou kòman ke bagay sa, kòman ke nouvèl sa rive jwenn nou. Wi, m tande l epi moun ki antèt komite a ki se Pastè Moyiz

Yo pral kanpe paske pap gen kontinite de travay ankò. Etanke bòs Gabyon an kòman mesaj sa li menm te rive sou ou? Mesaj la? Mesaj la? Bon li te fwape m paske mwen menm travay la li menm li bon pou mwen paske si nou pa mete men pou nou tèmine avèk rès travay sa la se gwo pwoblèm ki pral komèt nan kanal la e pap ka gen dlo paske depi dlo a pase pa dèdò Gabyon li chavire mide sitèn nan atè pa gen kanal ankò. Kidonk, kanal tou kraze e dyaspora yo depanse dè milyon, dè milyon, dè milyon de dola pou kanal la, li menm pou l rive kote l rive a la. Eske w panse travay sa li menm ka vin vire prive? A mwen menm, m pa ka di l ka vire, li pral vire prive, men se konsa tou si yo vle l vire prive tout kanal pral vire prive. Si gen yon moun ki vle avanse avèk travay la, li vle pou travay la abouti, l kapab toujou jwenn moun ki reprezante yo. reprezantan yo epi pou travay la fè pou yo fè kontinye travay la. Mwen fè w mand ki mesaj ki bon pou ou a eske se mesaj pastè Moïse te lanse a ou di mwen li di nou non. Bon mwen m pa konnen sak bon pou mwen an se kontinite travay la pou nou wè kote nou kapab rive ak travay la. Ok alò nou konnen nou genyen e pye mango a se youn nan e prensipal moun dyaspora yo te di yo pa dwe kite pye mango a ale e parapò tou nou wè detanzantan Donk gen yon moso nan teritwa ke rivyè la ap pran. Nou te, se te travay prensipal la sa. Se te fè gabyon sa, epi mete kle isit pou al kontinye a travay la. Men pa rapò n konnen gen anpil e materyo n ap bezwen, materyèl tou n ap bezwen pou n kapab fè gabyon bò kote pye mang lan ye a tankou. Ponp 12 pous pou n kapab rale dlo a. E ranblè pou n kapab devye dlo a. E eske ap genyen sifizaman mwayen si tout fwa komite a ta deside bay vag pou n fè travay sa? E si tout fwa yo ta deside bay vag tou, eske n ap kite l ou di mwens ki mwayen ou pral itilize pou n kapab sove pye mangro a? Mwen menm m pa ka di m ap avanse ansanm avèk li e m pa ka di m ap kite l. Si tout fwa ke moun ki konn fè don yo aksepte ke. Pou gen yon moun ki kwè pou yo kontinye avèk rès travay la, nou menm nou kapab toujou bay sipò nou jan nou ka bay li pou n avanse avèk travay la. Men pou lemoman, mwen pa kab di m ap kanpe oubyen m ap kontinye paske mwen menm, se rele yo rele m, ou konprann? Sa vle di m pa gen nan men m, se rele yo rele m pou mete gaz nan pèl la. Bon, w ap gade la maten an, pèl la gentan pann la. Li pa pann gaz? Li gen yon bagay ki te soude ladan li, wè l kanpe l kanpe, li pa ka ba nou wòch. Kidonk, si wòch sa fin mete a, li fin mete l la, si yo pa gentan ranje l pandan jounen an la, li p ap ka travay ankò. Men travay la foreman kiyes ki te demarel menm eske se pastè moise ou byen. Ok e men kisa ou te kapab di de ti pale anpil la.

Fòk li Fòk li menm lè yo pa ta fè kontinite nan travay anba a Fòman Men kanpe menm fò yo mete kle pa dèdo pye mango a pou yo pwodui pye mango a Fòman Èske ou ka deplase ansanm avèk nou pou n montre moun yo travay ki te gen pou te fèt la pou te eksplike nou travay ki gen pou fèt la bò pye mango a e pou moun yo kapab plis klè paske moun yo kwak Atansyon wi se pye mango sa oubyen se pye mango lòt bò a.

Pou yo fè kontinye degajman eskavaj sa, fòk yo gen yon kantite ranblè pou yo koupe dlo a, e pou yo vin avèk ponp 12 pous la pou enstale sou li pou rale dlo a, e pou bay travay sa pèt pou yo ankò kapab pwoteje gabion an. Sinon, lè dlo a vini, l ap chavire tout pye mango a, l ap chavire ni gabion an. An, e vre? Wi, si l ap fouye dèdlo l ap chavire l, paske depi yo fè travay la, m te toujou di sa. Ou pa mete yon kle ladann, kidonk ki vle di ou kanpe la, ou tèmine. Sè ke li pa ko, li pa ko ale. E jan n ap gade la, Fòmann, nou pral rantre nan moman kote pral gen anpil lapli, rivyè a la pral gen anpil dlo. Epi si travay sa ta fèt, nan konbyen jou bon pou travay sa ta fèt pou lapli pa gentan bare nou nan rivyè a? Wè, ban m esplike yon bagay pou ou. Wè, si tout fwa ke.

la e pou pou nou kapab avanse. Ou pale de devyasyon e se konbyen kamyon ranblè ou panse ki ka devye li e sitou e epi di nou ki tip de ranblè tou ki ka fè travay sa. Bon ranblè, zo a ranblè nou pran nou konn pran mòn kasa nap gen bezwen. Pa bliye la fwa dènyè kamyon an te vann 15 mil goud, ki vle di 3 mil dola ayisyen. Men kounye a la nou evalye li a 20 mil goud, 4 mil dola ayisyen. La wap bezwen la valè de 2 pòt 250 kamyon ranblè la. Pou koupe dlo a pou fè wout pou rale jwenn pou mete jwenn di a sou li epi pou rale dlo a pou nou fè baz travay la apre nou fin fè baz travay la e nou pase dezyèm ranje a dlo a mèt rete rete l Manman, èske w kwè, pa rapò a travay ki gen pou fèt la, kantite lajan, kantite depans ki gen pou al fèt la, e ak komite sa ki divize, ki kraze, èske w panse travay sa ap reyalize? Bon, pou mwen menm, m pa kwè komite divize, kraze non. Paske sa ke m, sa ke m konstate mwen menm, si premye kòdonatè ke nou genyen an, si tout bagay, gen 3 moun ki pou siyen, li genyen Gaston Etienne, li genyen Pastè Moïse, e li genyen Roseline Charles. Se 3 moun sa yo. Yè nan konferans la près pastè t ap fè, li te di tout bagay sa yo. M pa kwè komite a kraze. Si tout fwa ke moun ki te konn fè don yo, yo vle fè don, yo vle pote zepòl yo, yo vle travay la fini, yo kapab toujou pote kolaborasyon yo. Epi tou, e, nou pa plis bezwen se lajan k pou vini nan men nou. Si moun nan se yon kamyon. Materyèl la ka vini. Wi, si moun nan bezwen se yon kamyon wòch, li ka bay, li kapab toujou pase, li vle pase pa yon jounalis, Li ka toujou bay li achte li se yon woulo fil si jounalis la pa konnen ki fil li kapab toujou rejwenn nou nou menm nou mennen l ale kote yo vann fil la nou achte fil la pou n fè travay la. Nou Foreman e piske nou a pwoksimite de travay dominiken yo pye gadon an nan ki limit nou prevwa rive ansanm avèk li la? Bon anti tout fwa yo lage l nan ti koub la la. Li tou repon.
Ah ok. Men konbyen mèt ou wè sa ka ye? 36 mèt. 36 mèt li meye.
Li te retirel deja. Ok 36 mèt. 36 mèt li meye. Ok.
Ou t k fè man e lanse yon mesaj ebyen pou chak grenn moun ki pa ta renmen e wè ti pye bwa sa. Ti pye mang sa. Se yon pye mang ki enpòtan paske se te pye mang mesye Bsap yo. Ou konprann? Se te pye mang mesye Bsap yo te plis itilize pou yo te fè batay anfas Repiblik Dominikèn. Kanal sa te kapab konstwi. Mesaj map lanse a chak grenn fanatik kap gade ti film sa la e gen anpil ladan yo tou ki pale de ti film la. Pou nou menm nou vle bay fòs nou, sipò nou jan ke nou kapab. Pou n kapab repare pye mango a. Se si, pou n repare pye mango a, men fòk mwen jwenn sipò moun ki te konn fè don yo. Si ke yo pa bay. Sitou òganizasyon yo. Òganizasyon yo. Mwen vle pale de P4H Global. Wi. Se youn nan moun ki te bay wòch sa yo jounen jodi a k ap fè gabyon an. Donk nou fè apèl a moun sa yo ankò. Wi nou fè apèl avèk yo. Si yo vle bay sipò yo, kòm nou pa bay obligasyon, ann mete men pou n wè kòman n kapab avanse avèk travay la e pou n kapab an menm tan tou pou n kapab sove dike mango a. Lè w ap gade la, pa gen wòch la non. Alò, kòman, avan ke nou rive pi lwen menm, si tout fwa gabyo sa a, rivyè Masak la vin ansanm avèk yon volim dlo, menm jan ke l te vini fwa dènye ke l te andomaje gabyo sa a, li ta rive andomaje l ankò, kisa n ap di? Paske. Youn nan pwoblèm ki te koze rive masak li menm li te andomaje l se pwoblèm ranblè ke l pat gen nan do l. Men jiska prezan, yo remanye gabyon ankò men yo pa janm mete ranblè. E kisa m ap di mwen menm?
M ap toujou kapab di l paske se vre pandan w ap tras jodi a gen anpil trèt pafwa w ka travay a dis kenz moun epi gen yon grenn trèt nan mitan w. Pa bliye Jezi te chita sou tab la avèk douz disip. Men se youn nan yo ki ta pral trayi l. Se konsa tou jounen jodi a m ka gen 15, 10 moun ansanm avè m, m ka konnen se bon zanmi m yo ye epi gen youn nan yo k ap pran nan boul mwen pou m boutale. Ou konprann? E m kwè ke fanatik yo konn sa tou paske yo konn tande anpil bagay ki pa ye sou kanal la. Ki sa l ye? Olye pou moun yo ta mete tèt yo ansanm pou yo wè kòman yo kapab acheve travay la, yo pito ap kreye divizyon pito. Divizyon p ap mennen n oken kote. Se mete tèt nou ansanm pou n wè kòman n kapab avanse avèk rès travay sa a si dlo a desann yon lòt fwa ankò pou l pa poze menm pwoblèm li te poze ankò. Alò, Bòs Rochnel, m ap repran kesyon pou ou. M di w si tout fwa ou ta rive wè rivyè Masak desann san menm volim dlo ke l te gen kote l te rive andomaje gabyon an, Piske nou remanye travay la. Men pwoblèm nan pat janm nan pwoblèm Gabion an men se te pwoblèm sipò ke Gabion pat gen nan do. Jiskaprezan nou pa janm mete e ranblè nan do l pou kapab sipòte Gabion menm si masak ta vin ansanm avèk yon volim dlo pou l pa rive kraze l ankò. M di sa deja wi. Lè si masak la vini kraze l se pap pwoblèm mwen non lè sa lap pwoblèm komite a. Paske se komite a ki anchaje tout bagay. Si ke travay la fin fèt. Nou pa mete ranblè dè do nou. Ou byen tou, se mwayen k pa genyen. M kwè ke jan ke yo te konn moute pou yo fè yon konferans de la près pou yo di men ki sa, men ki sa, men ki sa, men ki sa. Gen moun ki vle bay yon kamyon, 2 kamyon yo bay li pou n kapab sove gabyon an. M kwè l t ap toujou ka pi bon. Mwen menm, depi m fin fè l, m remèt li. Ou konprann? Mwen m pa, m pa, m pa, m pa koz anyen. Paske mwen menm, wòl mwen, se yo ban m travay la, Pou fè li, yo di men kisa pou fè pou fè li, moule l nan kantite moun ou dwe moule la, apre sa, rès kontinite yo, mete ranblè sa pa sou kont mwen. Se vre, m ka toujou gen yon moun ki pwòch mwen ki ta toujou bezwen bay yo patisipasyon, se yon kamyon ranblè, 2 kamyon ranblè, li kapab, li vle bay, m kapab toujou oryante l, di l men ki kote pou l bay li. Oke?
Ebyen enfòman, se lè pou n pito al travay, nou pa ka tèlman te bon twòp, donk nou ap pwofite fè moun yo wè. Gen de moun ki di fòk fè yo wè espas nap pale de li a ki se pye mango a. Donk pye mango sa a li vle di anpil bagay pou nou e sitou pa rapò a batay ki te mennen pou pou besap yo ou konprann se te yon boukliye pou besap yo tou anfas repiblik dominikèn anfas sòlda dominiken. Ebyen lè nou gade nou wè menm rasin yo E dlo a kòmanse lave yo, e si tout fwa ta gen yon lòt dlo ki ta pase ankò, mwen garanti w, gabyo sa gen tout, e mango sa gen tout chans pou l kapab tonbe. E si tout fwa gabyo an ta fèt, epi yo ta ranbleye dèyè do l, donk sa pral vin bay yon sipò a pye mango sa. Epi lè n gade tou, nou wè moso tè sa nou sanse pèdi l, E si tout fwa rivyè la detanzantan l ap vini epi l ap peze espas sa konsa, donk l ap ale ansanm avèk tè a, enben anenpòt moman nou ka gade nou wè dlo a kole ansanm avèk miray dominiken an, donk sa se pa yon aza, donk si tout fwa detanzantan detanzantan detanzantan l ap pran l, donk sa ka bo ke rive yon lè nou pèdi wout. teren sa. Alò, èske komite kanal la pral gade, yo pral kite nou pèdi bout teren sa a parapò a dlo? E tout fwa tou, nou gen tout chans pou nou pèdi moso gabyo sa. Moso gabyo sa, se te pwoblèm sa l te genyen ki fè l te tonbe. Dlo a te pase nan do l, dlo a te pase devan l, mete l nan mitan an fòm de yon il, ebyen se sa ki fè gabyo sa te arive andomaje. Donk se menm penpenp lan ankò, toujou menm bagay la. Dlo ap pase dè do l, dlo ap pase devan l, li nan mitan an fòm de yon il, ebyen a nenpòt moman li kapab toujou tonbe. Remanye gabyon an se pa li menm ki enpòtan, remanye gabyon an epi ranbleye dè do l, m panse se sa sa ki ki pi enpòtan pou travay sa li menm, li kapab pi solid. E pa kesyon de teknisite, donk kapab toujou gen bon enjenyè nan travay la, men si tout fwa tou nou neglije sa n ap fè a, ebyen kapab toujou genyen pwoblèm moman ke rivyè la li menm li arive vini e sitou nou pap nou pwal rantre nan mwa me pa bliye a chak mwa me donk rivyè la toujou vini donk se pa yon aza donk tout moun konn sa e kantite dlo tou ki konn vini tou hahaha m kwè ke kapab gen anpil dega wi la ou konprann e kòm m gade yè te genyen anpil anpil moun ki te pale sou sa depi aprè entèvansyon pastè Moïse la. e nouvo kòdonatè a tou, donk mesye yo ap fè tak o tak men yo refize met tèt yo ansanm pou ke yo kapab fè travay sa vle di sa l vle di a. Alò ann ale kounye a la pou nou al pran yon grenn mo nan men chak moun ki di yo menm yo vle pou yo soti sa y ap di a.